Ok M di tanmen e sanble ti ke nou gen Joel avè nou e ann wè si nou ka pran Joel. Alo?
Alo, bonswa mèt mèt ga. Bonswa.
Se Joel? Kòman ou ye, anfòm? Wi anfòm wi. Se Joel.
Ok Joel. Mon chè m ap salye nou, m ap salye oditè yo. E m ap pwofite konplimante nou paske s on show anfen. Gen lontan map tande show a, nou te pran yon ti break, show sa te vrèman manke m. Yon ti break? Lèm wè nou tounen. Yon long break. Wi, nou te pran yon ti break. Yon long long break. Voila, long long break. Yon long break, uhmm.
Monchè lèm wè nou retounen ankò, m di bon monchè se te se te tout ce qu'il faut paske se yon show menm lè map travay, m toujou met ti kas mwen pou m pou m distrè m paske li vrèman se yon show ki ti show yon show edikatif. yon show enfòmatif donk li prezante tout sa ou bezwen nan yon show pou pèmèt endistri a avanse donk mwen fè nou anpil konpliman pou sa m espere ke nap kenbe solid nou pa lage ankò fwa sa paske lèm branche m branche nèt e konsa m ye m pa branche tout show non men lèm resi jwenn youn m vle m kanpe avèl nèt donk depi nou kanpe avèm map kanpe avèl. Pa gen pwoblèm depi Bondye vle nou la. Se sa se sa. Monchè m byen kontan ou pèmèt mwen di 2 mo monchè premye bagay map fè Map m ta m te vle lanse yon yon yon mo pou pou kominote nou an notamman kominote kominote sinefil la moun kal sinema mwen menm son nèg renmen sinema anpil anpil anplis de mizik sinema son bagay m renmen anpil anpil monchè m pap ba w manti depi tan m gen m pral sinema e premye fwa m wè yon bagay konsa fèt kote ke w antre nan yon sinema Bon tou dabò tanm baw kòmansman bagay la. Ou konnen janm te chofe dèyè July 7 la paske depi Florida lè map gade sou rezo yo m wè jan bagay la cho, tout ayisyen mobilize, nèg vin a drapo, foto, tout bagay. Monchè mwen sòti la m di bon ilè vrè ke m pral kondi prèske 2 zè tan pou m rive men m vle sipòte mouvman an M vle sipòte kreyativite Lovens lan paske se pou bagay ou ka jwenn toutan. Se premye fwa yon movie ayisyen ba l pwojekte nan sinema entènasyonal, nan sinema etranje. Monchè, fò m ta vrèman pa gen bon sans mwen pou m pa ta spon, pou m pa ta kanpe avè l, pou m pa ta al ba l sipò. Monchè, m di w, m t ap tann Philadelphia m pa t ka jwenn li, kounye a lè m wè se Elizabeth li ye, m sonje sou wikenn dènye m t ap m t ap m t ap eseye mande l enfòmasyon pou l ban mwen kote l ap ye a, bon lè m vin wè se Elizabeth m di bon m ap mete gps mwen an l ap pran m dezèdtan pou m rive. Monchè m rive anwo a m al pran seyans 7 è 35 lan. Lè m rive se kòmsi pa tap menm gen pwojeksyon menm paske pa gen anyen, pa gen okenn sinyal ki montre m ke ap gen yon movie ayisyen paske jan m tap gade mobilizasyon ki tap fèt Florida a, tout eksitasyon ki te genyen an e se pa menm bagay lè m rive Lizabèt. Se ke m ka konprann paske se pa menm kominote men piske m konnen gen yon kominote ayisyèn kanmenm nan zòn sa a m te espere tap gen plis aktivite, plis anbyans pou ki make dat la. Bon se pa sa ki big deal la se le fèt ke movie a ap kòmanse a 7 è 35 Lè m antre, m te pase pou yon kouzin mwen, paske l rete pi pre zòn nan, omwen m gen yon moun akonpanye m nan fè ti kòmantè. Epi, m pase pran l, n antre nan Movie a. Lè m antre, konbyen nan nou k te. M te wè kèk grenn Ayisyen, m ka kontwole sou dwèt mwen sis a sèt grenn Ayisyen ki te andan an. Moun ki te a de twa timoun barèks sa yo k antre andan an. Pou m pa di m pa wè moun ki abiye an drapo ayisyen, bon m te wè yon dam ak yon drapo sou li. Men m te espere m t ap jwenn yon M te espere m t ap jwenn yon reposteur, omwen m ta kanpe bò kote l m ta di m te fè yon foto pou lapremyè fwa yon pwojeksyon pral fèt nan sinema etranje. Bon, m swete m pa t jwenn. M mache tout andan, m vire tout andan, m di o, sa k dwòp pase konsa? Èske y ap fè movie a? Èske movie a ap fèt? Monchè, kòm m te gentan achte tikè, m antre kanmenm. Lè m antre nan sal la, li te ka nan setè ven, setè kenz. Kòm dabitid, m pran ti popcorn mwen, ti soda m, m antre andan, m ap rilaks mwen, m ap tann movie kòmanse. Movie a vin kòmanse bò lè 7 tè 40 7 tè 45 kounye a mwen ak kouzin mwen mdi oh sak pase apa ayisyen yo pa vin nan movie bon jeneralman nou konnen ayisyen pa janm prese ayisyen pa janm sòti bonè ayisyen kèlkiswa kote yo prale a fò yo anreta menm lè ou konnen se menm bagay la menm lè yo bal nan yo bal nan bal se a inè dezè di maten yap abiye pou yal nan bal donk yo fè menm bagay la pou movie a m antre nan sal la sal la te ka gon 7 8 9 moun konsa Epi movie ap kòm ap dewoule e tanzantan m wè yon kèk grenn moun ap antre men vrèman kouch moun ki bal antre a yon trantèn yon karantèn de moun bal antre se lè zanviwon prèske nevè fim prèske fini kounye a yap antre andan mezanmi ann serye wap antre nan movie a ou wè movie gentan kòmanse gen moun kap gade andan premye bagay ou ta sipoze fè telefòn ou te gen ou tap pale ladan fèmen telefòn nan Ou menm met telefòn sou silans oubyen sispann konvèzasyon an depi deyò. Antre nan sal sinema a kòmsi w ap antre nan yon sal sinema w ap vin gade yon fim etranje. Paske lè n ap antre nan sal sinema nou pral gade yon fim ayisyen, nou pral gade yon fim blan, nou konn sa pou n fè pou nou respekte regilasyon yo. Poukisa lè n ap vin antre nan movie ayisyen an, se lè sa a moun nan telefòn, y ap voye pòpkòn monte, y ap pale kòmsi m ta di w se nan se nan mache y ap antre. Livana, Livana, Livana.
Ah monchè li pa nice mwen m konnen. M te wè 2, m te wè petèt de twa etranje ladan, de blan avèk yon lòt moun petèt m pa konn ki nasyonalite l. Sa t on ti jan deranje m paske m di kyèt mesye, pou valè dosye nou gen sou do n deja k deja pa bon, kounye a la pou lapremyè fwa n ap fè on bagay konsa. Se on eksplwa l ye epi se sa nou remèt kòm imaj. Monchè m te vrèman desi. Epi sesi, lè moun sa yo si antre andan an, y ap chèche plas yo, ou konnen andan an fè nwa, yo tout limen telefòn yo, y ap chèche plas yo avèk limyè telefòn nan. Bagay la vin vrèman, vrèman deranjan. Kounye a lòt la ap di, se la a m chita, se nimewo 16 mwen pa m lan, se ou k pou leve. Ban m plas sa a, se ou k pou leve. Pa lan, y ap fèt andan an. Kounye a sekirite vin andan an kounye a la a, y ap vin ede moun jwenn plas. Kounye a fim lan k t ap dewoule a oblije kanpe Li kontrole nan mont mwen. Li fè 12 minit fim lan kanpe. Premye fwa m wè bagay konsa mwen menm nan Amerika. M antre nan yon sal sinema epi yo kanpe movie a pou yo regle yon bagay ant yo. Tanm tanm tanm tanm Moun yo. Wi wi wi wi wi Eske la bon Sa se yon Guinness rekòd Tanm tanm tanm tanm Sa se yon Guinness rekòd 12 minit yon fim kanpe monchè mwen m pa janm sezi konsa mwen menm m di sa k ap pase la Tanm tanm tanm Eske y ap anile bagay la Kanpel pou kisa?
Yo kanpe telman gen bri andan moun yap pale yap chèche plas yo moun yo poko chita moun yo te ka antre andan an silansyezman yo jwenn si pase te gon plas ekip plas vid yo jis chita yo fini no telefòn yo nan men yo yap kleye avèk flash yo yap chèche plas pa yo.
Map tou bayo teknik lan lèw sot nan limyè ou antre lan fènwa depi ou antre fon ti kanpe. Yeah, pou wè, pou ka wè, pran direksyon, pou pran tan, fèmen zyo. Fèmen zyo, fon ti kanpe, paske, paske son, son tranzisyon k fèt. Mm-hmm. Son tranzisyon k fèt. Son tranzisyon k fèt. Depi ou sot nan, se mwen, ou sot nan solè la, ou antre la kay ou, la kay ou fè nwa, fon kanpe, fèmen zyo, fon tranzisyon, kite tranzisyon an fèt. Pase si e mache wap mache, ou ka menm tonbe menm. Ou pa wè menm, ou pa wè menm. Mwen chèche ak alimyè telefòn yo, yap chèche plas yo. M pa konnen kisa yo te achte deyò pou yo manje, gen kòmanse manje depi nan koulwa jiska rive nan plas yo. Yap manje byen fò, yap pale byen fò. Moun yo bliye si nan sinema yo vini, gen moun ki vini nan sinema vin gade movie, yo pa vin pran sèn sa yo, yo pa bay sa yo vin gade la. Monchè m di w lè yo kanpe movie a kounye a m di sa kap pase la èske nap oblije mach èske map oblije jis kote m sòti a kounye a m oblije kondi tounen lakay mwen san m pa gade movie kounye a m kòmanse di bon sa kap pase la depi se moun ki nan sal la tout moun pètibe paske moun ap mande sa kap sa k pral fèt kounye a moun yo pran yon microphone yo di mezanmi tout moun ki gen tèl tikè tèl nimewo al nan plas ou ba lòt moun plas ah monchè se te yon bagay tèt chaje. Sa vle di ke la ayisyen pa konn al sinema? Amen. Ayisyen nou jase yo? Tande, tande, mèt ga.
An ki te Joel fin pale epi nou vin avèk an mouchwa. 2025, se konpòtman sa nap genyen lè nou sòti menm. Bagay sa vrèman, vrèman anbarasan monchè. Bon m di w malgre ke tout moun, kèk grenn moun ki vin jwenn plas yo, andan, m mèt di andan petèt a 80 pousan foul. Paske gen moun kap vin sa 9 è, 9 è 15 wi. M oubli bal fini wi. Se lè sa ap antre. Epi yo nan telefòn yo, sa k tye m lan ankò wi.
Yo antre yo nan telefòn yo. Monchè sa vrèman te deranje. M di kèt mesye kòman m ta fè pou pou m eksprime m paske l te fè m mal ditou. Paske lè w imajine yon bagay konsa k ap fèt monchè epi pou moun sot kote l soti pou l vin kraze yon mouvman konsa. Yo pa wè enpòtans bagay la menm. Monchè m twouve ke ayisyen nou rive yon kote mezanmi fò n bat dèyè n detwa tap. Gon gon lòt konpòtman fò n abitye. Fò n sonje pou n adapte n avèk sistèm yo mezanmi. Bagay yo bagay yo pa ka fèt konsa. Sa sa Yo vrèman kite. ridikil man. An tou ka m espere moun ki gen pou ale ankò, mezanmi minimòm lan ann fè l. Paske lè n al nan lè n al gade movie etranje, nou respekte sa yo bay la. Sa yo di fè a nou fè l. N antre, nou pran plas nou, n chita jan n dwe chita, nou pa fèmen telefòn nou, nou gad ti fim nou n al fè wout nou. Poukisa lè se bay ayisyen an nou fè bagay la tankou se nan Men tanmen, mache la vre? tanmen, lè yo te ka- eske lè yo te kanpe l la, yo te limen limyè a tou? Wi yo limen limyè wi. Oh, Tout moun ap gade je tout moun. Tout moun ap gade je tout moun ap mande sa kap pase sa kap pase konsa eh wi pou yo kapab chache plas ba chak moun plas yo banm banm wè nimewo ti kèw la menm banm wè paw la la epa plas ou se devan nèt ou ye leve la al pale ak papa yo nan ki tranch nan ki tranch daj ou la gen anglè nan bouch yo kòmanse ap mete f word se de vye mo am this am that vye betiz vye bagay monchè bagay sal nèt

Uhmm.
Non, pa t gen sèlman ki sot anba. Moun bò lakay m yo ap tann li Philadelphia pou pi pre. Moun yo pa pral jis anwo sa nan movie monchè. Paske kote Joel ye a se 35 a 45 minit wi Philadelphia ye avèk Joel. Bon bon I mean si Joel. Wi li t di li t ap pi pre men li m t ap swete jwenn m pa ka jwenn li bò lakay mwen tout kote m chèche m pa jwenn oblije al monte Elizabeth m al pran desepsyon sa menm. Bon si bon si yo wè fè 2 zèd tan kan menm sa se sa merite on felisitasyon. Ou fè 2 zèd tan kondi pou pou vin gade on movie pandan se tan e ou te ka al Philadelphia ki pi Mande Joel si se si se exit e 38 te soti. Hum? Exit 38? Yo pa rive. Ah? Exit 38 ou soti an bas ou fè 2 zèd tan ap kondi. Nan 38 la mantre nan Atlantic City. Eh ben ok, eh ben ou, ou soti nan zone Miss Landing yo, se la m kwè ou soti. Mwen te ret Mezenbi, m pa ret Mezenbi, mwen ret Pleasantville, mwen ret prèske 15 minit de Mezenbi. Mwen konn tout kote yo menm. Sa ki mache. Pou m byen di w, m pa wè, m pa byen gade movie a jan m ta dwe gade l. Donk, se yon movie m regade ankò, m espere lè l Philadelphia, m ap gade l. E m espere y ap gen yon lòt crowd, se yon lòt gwoup de moun k ap antre, k ap vin gade movie a jan yo dwe gade movie lè y al nan movie blan. Joel,
ou soti nan 38, ou pase nan expressway, sou soti nan exit 12 ou byen 9, nan expressway la pou ale lakay ou. M pran 5. Ok, 5 lan. M te konn pran 12, m kounye a m pran 5. Ok. Ok, si m sa pase la bay. M pa gen misyon sikilasyon la non papa.

Eske konpòtman ayisyen yo tap konsa? Non, li pa tap ka konsa mwen. Bon moun yo abitye al nan move. Mwen m su gen moun sa yo ki te la. Moun yo abitye al nan move monchè. E pa konsa yo konn fè l. Se paske bay la se paske se ayisyen. Bon, se pa paske se ayisyen non. Bay zam pa gen ankenn konpòtman m pral gen ki.
Ebe nap di Joel, mèsi mèt gap ap sou, si Joel bat ba nou ti repotaj sa, nou pat ap kon sa k te pase an dan nou. An tou ka, mwen chè son desepsyon men, mwen de tout fason, fòm sipote, map kontinye sipote, men, franchman, mwen se ayisyen ka fè mye ke sa.